Pa di w sou kont a vòl men m kòmanse nève pafètman. Oh, ou si w pran ou pran kipim nan tèt mwen ou retire l epi tou ou kaba Se ou wè mwen sa m te ka fè w. Wè, m kòmanse pèdi pasyans avè w. Ou ka esplike m sa w sot fè la ankò yn fwa? Dènyèman se pa ou m te kwaze m te di konsa si w pa kalme w.

M pat siyen kontra avè w non. Ou pat siyen kontra avè m cheri. Tande banm di w, banm di w yon ti bagay. Èske w ka sonje kapas e tout maksimòm lajan w te depanse pou mwen yo? A ben wi cheri. Si se yo menm ki fè w kòmsi ou rann lavi m enposib, di m m ap annik ale m sanble l m ba ou. Cheri banm di w yon bagay.
M pap pale de bagay lajan ansanm avèk, de bagay sa m te fè pou ou ansanm avè w. Ok, m just pale ansanm avèk misye, m bay misye presyon wi. M te paske m te gentan di w m pral bay misye presyon. Paske fòk ou tounen ansanm avèk mwen. Ou wè sa m di w lan? Fòk ou tounen ansanm avèm paske se madanm mwen ye. Tèt ou pa bon?
Kòman tèt mwen pa bon? Sa wap di la? Wè yon sitwasyon sa, la ou gon pwoblèm.
M gon pwoblèm?
Wi ou gon pwoblèm.
Ou gon pwoblèm nan tèt ou. M pa ka gon, m pa gen okenn pwoblèm nan tèt mwen. Man Mexico, m di w si, si se, si se bag ou a ki te, ki te, ki te, ki te tèlman ba w pwoblèm, se ke ou te bay yon fanm yon bag, m renmèt ou li. Dènyèman, m tire w kout li. M di w si se lajan w konn depanse pou mwen yo, ki, ki fè w kòw kole nan tèt mwen kòmsa. Oh non, ou komanse nerve m a la fin. M pèdi pasyans a la fin. A la fin m pèdi pasyans avè w. Ou pa janm santi kole nan kò m konsa, eksprè pou tèlman kòt fanm ki egziste. Ou fè m pèdi pasyans oh. Ouch mon Dye. Kisa pou m fè pou ou? Hein, kisa pou m fè pou ou? Ou se premye fanm ou santi ke ki egziste pou ou? Pale non! Avwa map pale wi! Ou ka kite pe bouda mariw anrepo? Nève man! Ou wè, banm di w yon bagay, map ba w sa pou mete nan kran tèt ou. Se dènye fwa map fè yon aksyon avè w konsa, sinon.
Mesye mesye shit man Gade kòman manzè vin sou mwen la man Si m pa kontwole moral mwen M kite manzè pale man M tap tiye manzè Men kòm m renmen l so m jis poze san m Men wè patnè a Kòm manzè pran m el ap tiye m M ap tiye misye avan M pa nan jwèt Bon m lèse la man.

Depi wèm di wap met tout bagay ok men aprè midi an la bro asire tout bagay ap ok men Paske tout gang mwen cha gentan prepare men map jis parèt e sèl sam gen mal tcheke la men kòmsi gen kèk ti ekipman m bezwen men ou konnen kòmsi ka m te gen yon kagoul men m itilize l twòp m pral tcheke yon lòt dirèk mal pran manzèl. Sonje premye pawòl m te di w la m pa vwe w damou.
Aw a pa gen damou monchè aw ou konnen m pa like m pa tèlman renmen jabin men m renmen fanm nwa bro depi wèm di w map jere manzèl bon m di w m renmen manzèl map pran ti manzèl m cha gentan kòmsi ka spide anlè manzèl kòmsi pou pran manzèl dirèk wi.

Sak stine misye menm. Misye pa wè lòt moun pi ble ble bleu menm. Lap fout di Biggy tout bagay menm. Sa pou di Biggy poko bat misye menm. Bon la m pa gen anpil tan pou m fè la non. Tèt anwo a m konnen m pa ka fè jou kata menm. Chak maten anvan l al lekòl e anlè la li toujou pase. Bon m fè sa.

Kisa pou m fè? Kisa pou m fè? Hein? Ou ka di m kisa pou m fè? Ou pa ka zanmi m, kòmsi ou oblije ap fè moun peye pou sa moun fè? Ki telman te a, de ki zanmi wap pale la? M telman te alèz avèl. Konbyen fwa m di w yon bagay ki pase ou dwe lese l dèyè pou avanse devan?
Liye m bare bon zanmi, ou konn tande bon zanmi m avèk menaj mwen. Li pot ko zanmi w cheri, se ou ki te zanmi l, men li menm li pat zanmi w. Aprann sa Dakò Depi ou gen yon zanmi l ka pran mennaj ou a devan w l konnen l pa t ko zanmi w Ou pa konn w a ou zanmi avè l e menm jan pou yon relasyon ou konn a yon nèg e ou konn w avè l epi li menm li pa Lavi senp Li te rakonte m yon bagay yè Pandan m sot chache yon bagay devan yon zanmi m epi m rankontre Djeri avèk Rachel. Wap dim la a? Epi
Bon Rachel sa menm kisa li ye la menm? Ou konn sak bel la Rachel kanpe l nou dim Oh eske mwen m ka gen nèg sa tou sèm?
Menm twouve sa Rachel sa antre nan viw pou l pou l dominew kanmenm. Ou poko konn anyen.
Rachel kare pou l goumen avèm wi. Ah bon ou pa met nan li menm? Bon poukisa ou pat rele m? Se nou menm ki rele Jerry ak Ou bliye nimewo telefòn mwen ou pat ka rele m? Franchman. M poko konn Rachel sa menm ta byen renmen konn Rachel sa. Poum fèl kite boundon an repo. Franchman konn tande.
Eske Rachel konn ki valè mizo te pase avèk mennaj li an li k vini poul vin Epi tou Ije chèch ankò konnen li kanpe li dim konsa wè m paka genyen l pou kont mwen epi tou depi piti m avèl Non ou deja wè sa se yon fanm geto Anl di w ou paka jere yon fanm yon nèg pou kò w Jamè Wala ou pa wè kote w ye ou gen rezon pou ap doute de amitye yon moun. Mwen menm jamè je suis pas comme ça dakò m respekte men depi m zanmi avèk yon moun m respekte chyen devan pòt ou dakò m pa m pa afè moun relasyon pa konn a 2 dakò imajine w pran Rachel la mete l depoze l yon kote epi kontinye lavi epi nenpòt lè w nan pwoblèm a Rachel telefone m nimewo m ou konn nimewo m deja telefone m m ap met pou Rachel la m tèlman anvi konnen l s on bagay grav ou t ap imajine sa.
Mbap tounen avèl ankò. Non non non non eh eh Pa pèdi legen ou konn konbyen tan ou te fè avèk nèg eh eh non Chache solisyon cheri si se manman w ki pwoblèm nan si se Rachel swadizan ki t pwoblèm nan se pran Rachel a tout manman w depi
Cheri ou gen pou pran Tande tande bebe tande tande tande ou gen pou pran pou pran mennaj ou yon espas ki douloure pou pale avèl dakò Pran mennaj ou pou bal tan pou pale avèl M ka konprann gason pa bon wi yo pa bon men pa bliye se nou k pou mete aksyon sou pran dakò.

Redline nan pou fè kè l kontan. Paske, li kraze anjen an vre, fò l bay mèt anjen an anjen an. Li vin la, m ap tann li. E pou l ban m yon bon sèvis tou wi aswè a la. Pase m ap fè kè l kontan, fè l fè kè m kontan tou. Ban m tann mari m.
Chérie. Bébé.
Ça va?
Ça va wi doudou. Ah sak pase la? M anfòm wi chéri.
M sot deva la, m sot mennen anje an bay bay bòs la la. Kòman pye a ye avan la doudou? Franchman pye m ap fè m mal la, m bon m fè efò kanmenm. M fè efò paske m gen m gen misye ap tann mwen anba la pou m ka mennen lajan ba li paske pou l ka al achte pyès yo la pou l ka ranje sa.

Jodia m wè mari m renmenm vre oh humm map tann li la pita map byen domi aswè a ha. Tande a kote Charlo li konnen lap vin banm manti la jodia m pat pran sa nan menl hein epi l fèm kanpe la twòp m pa renmen kanpe nan lari. Pap pran manti nan menl la menm jodia.

Sil pa soti la, lap soti la. La map kanpe pou mtande. Mwen menm pral pèdi madanm mwen pou pou moun kap vin banm. Mwen se mak fanm mwen menm. Mwen lap mete m presyon pou li. Bebe, kata. Vin ba nou cheri. Cheri. Non, non, non, non, non, atan, arèt. Mwen se zanmi ou pa vre? Mwen se zanmi ou pa vre? Sou di mwen se li mwen, ou pa si poze ap kite zèl vèt kire le rachèl la konmen nacho. Al, jwen ni fèl plezi, al tan de sa la pizou la. Sil vouple, pliz, kato. Merci.
Jwen nou nèg map renmen konsa. Wou, mwen men chado trop, franchman.

Depi wè lap fè sa gade li banm lajan vre wi bon wè lap pale la Jerry m pral bay lajan wè Jerry ap fè stil la e li m pral bay lajan e bwa lajan sa kap fèl reponn mwen.
Bon mwen Jerry Sa w fache konsa bebe banm diw mal avw. Bebe, banm di yon baay, m pral fè w konprann anpil reyaksyon ou pa konn. Poukisa olye w ap nève konsa, ou pa chache konn verite, ou pa poze m okenn kesyon. Donk olye w te. Ki kesyon m pral poze w? M jwenn ou men dan la men avèk Rachel kounye w ap vin di m sa Rachel ap manyen w tout bagay. Si w te gen respè pou mwen ou t ap menm kenbe men Rachel. Ou te gen respè pou mwen. Ou si ke se sa w te wè? Oubyen li t ap eseye manyen w? Jerry m avèg, kòm ou te wè m gen linèt m avèg.

M save yo. Ou son moun ke m renmen anpil. Donk, sa pase, se zanmi w te prezante m li. Li ka fè nenpòt aksyon sou mwen. Donk, m pa avè moun nan. E presyon l ap met sou mwen pou m ansanm avè l. An, w ap di m la pa enpòtan pou mwen. Cheri, banm sa. Banm pa la, banm pa la. M gen yon moun k ap tann mwen, mwen di w. Cheri, banm.
Tande.

Ti te gen kelke ti bagay m manke, ou konnen nèg gason bagay sa yo. Ki wotè nèg sa, ki gwosè l? Banm eksplike w man pandan m prale bay. E boutèy la pat nan men w? Banm di w, banm. Jan w konn gen bout baton nan vye machin sa. Banm eksplike w gade wè.
Eksplike m baz. Gade wè. Pandan m prale, m annik fon kou dèyè m gade m wè manzè. M gen enpresyon kòmsi l ap pale avè m, li chita. Nèg li tonnè boule m mèt fè sèman e nèg manzè. Yow! M fon de mach, m tap choute yo wi papa. M tap choute yo, m fon de yon dènye, yon dènye reflèks m fè, m kanpe. M desann yon bout baton baz. Kòmsi.